Bonjour, bonsoir, mes loulous, mes amours, mes princes, mes princesses, kijan nou ye? Hein? M espere ke nou anfòm, mwen menm mwen byen men m sèlman yon ti jan fatige men aprè sa mwen anfòm. Kòm nou konnen randevou nou an se chak mèkredi, chak dimanch pou yon nouvo videyo. Jodi a mwen vini avèk yon bèl videyo pou nou, nou pral pale de fè bagay. Nou pral pale de sèks. Nou pral pale de bagay ou dwe fè a chak fwa ou fin fè bagay. Men avan ke mwen di w tout bagay sa yo, si ou poko abòne sou chanèl la pandan w ap gad videyo a, pip peze ti bouton ki di sabòne oubyen ki di subscribe oubyen ki di suscribirse. Abòne sou chanèl lan, abòne sou chanèl la, ede m agrandi chanèl la silvouplè. E mwen menm m ap retounen aprè yon poz.

Jan ke mwen te di nan kòmansman videyo a, ke jodi a mwen vini avèk 5 bagay ki obligatwa a chak fwa ou fin fè sèks. A chak fwa ou fin fè bagay, gen 5 bagay ke ou sipoze fè lè ou fin fè bagay. Kisa sa yo ye? Lè ou fin fè bagay, premye sa ou sipoze fè, ou sipoze ale pipi imedyatman. Lè ou fin fè bagay, ou sipoze al pipi imedyatman. Poukisa? Paske lè ou fin fè bagay ansanm avèk kapòt la, grès kapòt la rete anndan ou, ou sipoze al pipi pou l pa ba ou enfeksyon. Paske grès kapòt la ki anndan lan la vin devlope de bakteri e bakteri sa yo ap ba ou enfeksyon. Silvouplè lè nou fin fè bagay, anvan nou fè tout lòt sa n gen pou n fè, al pipi pou n ka retire grès kapòt la anndan nou pou n ka pa genyen enfeksyon. Dezyèm bagay ke ou sipoze fè a chak fwa ke w fin fè bagay ou sipoze bwè dlo. Poukisa ou sipoze bwè dlo a chak fwa w fin fè bagay paske paske rès grès kapòt ki anndan w lan Depi w bwè dlo, nou konnen dlo ap fè w pipi, l ap vin netwaye anndan w, konsa tout ti kote ki te gen ti kwen, tout ti kote grès la te kache an, w ap jete tout nan pipi a. Twazyèm bagay ke ou sipoze fè a chak fwa ke w fin fè bagay, ou sipoze al lave w. Fi an, Lè w pral lave w, pa lave w avèk dlo ki cho. Lave w avèk dlo ki frèt pou ka resere bouboun ou ankò si w ap fè yon dezyèm ke. Lave bouboun ou avèk dlo ki frèt. Gason an tou, ou menm lave peni w avèk dlo ki frèt pou ka regenyen andirans ankò imedyatman. Sa se twazyèm bagay ke nou sipoze fè. Katriyèm bagay ke ou sipoze fè a chak fwa ou fin fè bagay, manje yon bagay. Menm si l pa gwo, manje yon bagay. Poukisa? Paske lè ou fin fè bagay, ou pèdi yon pakèt kalori, li vin rann ou fèb, ou sipoze manje yon bagay kèlkonk ki pou ranplase tout kalori sa yo ke ou pèdi a. E dènye bagay ki se senkyèm bagay ke ou sipoze fè a chak fwa ke ou fin fè bagay, lè ou kouche ansanm avèk patenè ou a, mande'l kijan sa te ye. Mande'l èske'l te wè w dous. Mande'l èske'l te wè w byen gouye. Mande'l èske'l te renmen pòz ke w te ba li an. Ou menm gason an, mande fi a èske'l te renmen jan ke w te ba'l ti tèt la. Mande'l èske'l te renmen jan ou te foure tout lan. Mande'l èske'w te renmen jan'l t'ap fè penetrasyon. Poze kesyon, Mande patenè ou an ki jan èske l te santi l satisfè lè ou t ap fè bagay avè l la. Alò se tout sa m te pote pou nou. Si nou renmen videyo a, like li, abòne sou chanèl la, e randevou dimanch pou yon pwochen videyo. A la pwochèn!